Rantre nan fon videyo a pou w gade tout sa yo m di yo. M gen yon bagay m te bliye di. Li entèdi pou fi ansent. Depi ou konnen ou ansent, remèd sa pa bwè l. Pa bwè l paske l pap bon pou ou. Depi ou wè m di l pap bon pou ou, li pap bon pou ou. Mèsi. Bonjou oubyen bonswa sa pral depan de lè ou pral gade video a, m salye chak grenn moun ki ansyen sou chanèl la e moun yo ki nouvo a m di nou byenvni e m di nou mèsi anpil si nou ka wè sa fè kèk jou nou wè m pa poste video sou chanèl la sak koz se paske chanèl la te demonetize. demonetize a koz m pat janm jwenn kòd pin nan ebyen kounya la m fè tout sa ki depann de mwen m remonetize chanèl la pou m kapab pote videyo pou moun kap soufri ak plizyè tip de maladi menm avan m ale pou m antre nan videyo ke m pote pou nou jodi an pou m antre nan valè li a. Poum antre nan actus menm menm m pote pou nou jodi an m pa ta vle pa remèsye e chak moun ki konn ede m pataje video yo paske m wè travay ou yo pa anven paske m te chanèl la te demonetize a 2000 e kelke abòne malgre m pa poste video ak travay pa ou yo Chanel la pase a 3700 abòne kounya preske 4000 m diw mèsi anpil mèsi mil mèsi Bondye ap kontinye beniw e map fon ti rektifikasyon ti rektifikasyon map fè a se yon videyo m te poste m te di fèy boul dema se entèdi pou moun ki konnen ou t ale nan kontak seksyèl ou konnen ki ansent. Gen plizyè moun ki ekri m, k ap di m si yo gen 3 mwa ansent, si yo ka bwè boul de mas. Si yo gen 4 mwa ansent, si yo ka bwè boul de mas. Mezanmi, se yon moun legliz m ye, èske m te ka fè videyo vin mete nan Youtube pou m di moun me bwè sa pou w jete timoun? Gen moun ki ekri m ki di yo gen moun yo ki bwè boul de mas la, y fè san tèlman ap vide sou yo se lopital y ale. Kòman? Mezanmi silvouplè m pa tap ka janm fè sa pou m te di yon moun me bwè sa bwè sa epi pou voye timoun ale sa vle di sa se yon m pat kontan menm m pat kontan sa menm paske sa se yon vye jès li ye m te eksplike nou tout kòman pou nou kapab itilize Tout kòman pou n ta itilize pou n ta fè règ nou koule si règ nou pa ta koule. Men se pa pou jete timoun. Paske mwen m di nou sa deja m konnen lè yon fi pa wè règ li kòman sa ka fè tèt li cho. M ta m te jis ap bat pou m te ede nou. Men mezanmi se pa pou jete timoun. Ebyen e remèd m pote pou nou jodi an se pou moun ki gen doulè règ. Ou ka bwè l yon fwa pa jou si avan règ la vini, men si règ la vini y ba w doulè pandan nan epòk règ la ou toujou gen doulè, ou ka bwè l 3 fwa pa jou. Ebyen sa w ap bezwen, w ap bezwen 3 grenn sitwon vèt, 3 grenn sitwon natirèl byen vèt, sitwon natirèl byen vèt. Ou pwal ka e pire sitron yo, m pwal montre w kòman map fè sa, map pire si map pire sitron yo nan yon nan yon ti veso byen pwòp epi apre sa map montre w kòman wap finalize l pou kapab bwè l pou kapab ede w ansanm avèk doulè règ. M di w si ou gen doulè depi avan règ la vini ou kapab bwè l yon fwa men de si doulè a rete pou jiskaske règ la ale tankou gen moun ki gen règ. doulè a vini avan epi depi règ la fin koule doulè a ale men gen moun sil gen règ la 4 jou doulè a fè tout 4 jou a ansanm avèk li pou jis règ la ale sa vle di se moun ki gen doulè a pou jis règ la ale 4 jou kap pran l 3 fwa men moun ki gen doulè a sèl avan règ la epi depi règ la deja vini e doulè a ale wap pran l yon sèl fwa pa jou. M fin pire sitron an la. Wetire tout ti grenn. Tout ti grenn sitron yo. Kounye a la ou pwal pwan yon ti kiyè sèl fen. Yon ti kiyè sèl fen. Ti kiyè piti piti wi mezanmi. Wap pran yon ti kiyè sèl fè epi wap ajoutel nan dlo sitron an. Wap virel jiskaske ou fè ou fè sèl la fonn nèt nan dlo sitron an epi wap bwèl. Si tout fwa doulè a vini avan règ la, kon règ la koule. Doulè a ale. W ap itilize l ou bwè l yon sèl fwa. Si tout fwa i fè w tout jou yo, e aktis sa ou ka itilize 3 sitwon an pou yon jounen pou bwè l 3 fwa. Mèsi paske ou pral gade videyo a, w ap pataje l ak yon lòt zanmi, yon lòt fanmi, w ap ban m yon like, w ap kite yon kòmantè ki pozitif pou mwen. Abòne, like, pataje. N ap wè nan yon lòt videyo. Tchao!